Lona anba Li avèk lap pale avèk yon sè li mwen mwen pou kont mwen e video jodi a se yon prank li ye yon prank ke mwen pral fè sou yon grand sèm ki ayiti ok avan ke mwen pral di nou ki jan de prank mwen pral fè an mwen vle remèsye chak moun an patikilye ki abone avèk chanèl lan e ki kite yon kòmantè pou nou e ki like videyo yo. M ap di nou tout mèsi paske mwen wè nou a 48 si memwa m pa fè m defo. 48 abòne, se byen paske sèlman 3 videyo e m panse nan 2 semèn nou gen tan nan 48 abòne. E m ap di chak grenn moun mèsi, mèsi bokou. E m ap. mande nou pou nou toujou pataje chanèl la avèk zanmi nou fanmi nou moun moun ke nou konnen nou kapab patajel nan group tou ok paske mwen bezwen pou nou grandi chanèl lan pou chanèl la grandi ok mwen konte sou kolaborasyon nou chak grenn ki pral fè sa e m swete ke videyo sa kem pral lage jodi a se videyo ki pral pèmèt nou pataje chanèl la pou nou fè moun yo abòne avèk chanèl la ok ok video jodi a se yon prenk m pral fè yon prenk sou grand sèm nan jan mwen te sot dil talè a e ki prenk li te mwen te wè maya fè prenk sa sou manmanl men m ap rele manmi m paske manmi m pap viv ansanm avèk mwen manmi m ayiti tou m ap rele manmi m mwen pa kapab jwenn ni. M ta pral fèl sou manmim men m pa kapab jwenn li m pral rele yon grand sèm mwen pral dil sa video jodia kote ke prank la kisal pral ye mwen pral di grand sèm nan ke mwen pa mwen pa renmen gason ankò se fi mwen renmen se fi mwen renmen mwen deside humm. mwen deside pa viv avèk gason se avèk fi mwen deside viv ok se prank sa mwen pral fè sou grand sèm lan ok rete swiv ansanm avèk mwen mwen pral paske mte eseye relel paske li nan travay li nan travay mwen te eseye relel mwen wèl dekwoche mwen kouri fè paske mte bezwen paske lèl sot travay lale lekòl. Li nan dwa Gonayiv lan, lale lekòl lèl sot travay, kounya la menm mwen eseye relel mwen wè ke li anliyn kounya mwen pral retounenl apèl la ankò poum dil sa. Rete swiv avèk mwen, banm fè apèl lan. Ma? Map li ma lò cherim nan e ou menm kòman w ye? Ou nan travay? An, apre sa, koman e di ye? M pa tande e di menm nan. An, ok. An, koman bouj a travay la la? Ou an fòm? Mwen wè m pa tande ou menm. Ah, on bagay, oui, mwen lò pou m, pou m pataje ansanm avèk ou la. Ah, m konnen ou pral pran sa mal. Ou pral pran sa mal paske m konnen ki, ki jan de moun nou ye. Men m ta swete ke pou pa jije m tou. Pou pa jije m sa m pral di w lan. Bon, sa m ta vle di w, mwen wè konya, mwen mwen wè, m santi ke m pa, mwen pa kòm si renmen, eh, renmen eh, eh, eh, Jòb ankò nan sans ke m pa renmen Jòb la, m pa renmen gason, se fi m renmen konya. Wi a mwen mwen rankontre avèk yon demwazèl depi lè mwen rankontre avèl la mwen wè ke mwen pa gen santiman pou gason ankò se fi mwen renmen konnya mwen deside kite Job pou mal viv avèl. Ou serye ou wap bay blag? Kòman se blag map bay la?

M pa konn ki jan sa fè rive paske m pa t janm te konn santi m konsa. Mwen wè mwen wè mwen santi m konsa. E santiman m gen pou li an vrèman fò. Bon e manmi w m ta pral rele pou m di sa. E paske m pa jwenn manmi.

E sa k, e mwen menm, jodi a, jan w wè m rele w mwen di w lan, di w sa, jodi a, mwen deside di Jòb sa. Yo, epi, yo di m kote w jwenn fi sa ki vin a demon sa sou ou a? Sa fè lon, sa fè, sa fè byen, byen lontan m te konn ap pale avè l wi, sa fè byen lontan m te konn ap pale avèk li.

Se pa mwen ki ta vle sa. Mwen rele w pou m rele w pou pou m. Kòm w ap bay blag la. Ou panse ke. Ou panse ke m te ka rele w pou m di w yon bagay konsa? Ou panse ke m te ka rele w pou m di w sa mama?

Mama se pa vre se yon prank Se yon video Se yon video map fè pou chanel youtube mwen yo se Se yon video map fè pou chanel youtube mwen yo mama e pa vre Gad mama kriye Mezanmi

Di Tim sot li mama. Mezanmi, men mama manke mouri sou kont mwen. Mama di kon sa. Wè jou ap jwe sot li. Di li jou ap jwe nan levanjil mami fè nou.

Se ti prank sa mwen te pote pou nou, mwen manke tiye grand sèm nan, sèl grand sè a m genyen m manke tiye l pou nou ok, m ap mande nou pou nou pataje videyo a, kite yon kòmantè pou nou e mwen mande nou pou nou like videyo a, like li, like li, pataje l, kite kòmantè pou nou. E voye moun vin abòne sou chanèl nouran map dit nou tout mèsi e pou e pataje nou pataje chanèl lan pou abòne ke nou voye zanmi nou vin abòne ansanm avèk nou mèsi bokou mèsi e nap tounen e swa nan fen semèn nan mpa konnen nap tounen pou yon lòt videyo baay.